James Laurent, Odela de kout baton nou pral bay Tuchel, men ki gwo koze ou twouve Scaloni fè pou l al chache rezilta sa tou? Bon, misye, misye jwe kou a byen. Sa Tuchel ofri misye a. Li pran l. Se yon plato.
Misye, li tou pran l. Li louvri bra l. Misye pa, misye, li tou pran l. Misye pa jwe nan sans sa. E, misye menm te di sa. Ekip sa a montre l pou plizyè fwa nan koup di mond lan. Depi ke Ou sispann jwe, ou kite l jwe, li konn ki desizyon l ap pran. Li konn bon desizyon l ap pran. E misye fè de chanjman ki ekstraòdinè, paske li vin rive yon kote Pepe t ap di talè a la, li pa bezwen angajman ankò, li pa bezwen chòk chòkin e Simeone ankò. Wi, Paredes tou.
Li retire, li retire, m sonje lè l ap retire pale de sa nou ekri a m di se yon pi gwo chanjman paske misye bezwen divèsite nan atak li a. Gen 3 moun nan mitan teren plis Messi k ap tounen an, gon bon anbouteyay nan mitan teren la. Misye bezwen plis van. Lè misye fè chanjman sa a e se yon gwo chanjman e le dènye chanjman misye fè a se lè l mete, sa nou konnen l ap vini. Nou konnen l ap met Lautaro Martinez, se pa nan plas, e pa nan plas Alvarez. Nou konn sa. Li fè chanjman sa a, sa vle di ke misye byen kotche ekip la. Misye pran. E reyalite sa kap fèt sou teren an, li wè ekip advès la bal teren an otomatikman. Misye byen ajiste ekip li a, misye byen aranje ekip li a. E sitou, ekip advès la tap defann mal. M twouve ke vrèman, on lòt fwa ankò, e lè moun ap pale de lekòl an Ajantin, e Biladis. Menotis la e scaloneta m panse ke Hugo te dwe mete l. Paske sa misye ap fè la yo, misye se vrèman la yon nèg ki byen prepare match la. Misye prepare match li o depa pou l goumen. Misye kwè ekip advès la se goumen pou l goumen ansanm avèk li. Moman ke ekip advès la pa kapab goumen ankò Li lache priz, misye di kòm m ka jwe tou. E an plis, bon misye gon jwè ke, misye gon lòt ekip li ap jwe, kap fòse desten yo, an plis ke misye ap fè travay pal la li menm, misye gon moun kap ta, se kòm si Bondye di wè sa la, misye ap kontinye rive nan syèl la pou l kapab mete bab pou moun ki pral meyè jwè apre 10000 an foutbòl la. Se vre men fok gen chak ane pou gen Genlè nèg sa se 10 koup touni li pral gen nèg ki pral meyè jwè tou lètan Nèg sa se 50 lig dèchanp li pral gen Se 20 balon dò li pral gen Pou di ke gon nèg ki te pase ti eleman sa ki rele Messi a Ti eleman jodi a Yo te pa pè menm pèsite non Non mesye sa bay pwoblèm A la mesye bay pwoblèm papa Non mwen panse ke chapo avèk antrenè a Men lè w gon jwè tankou Messi E m toujou di sa, mwen panse ke Messi se jan de spòtif ki konnen ke lavi ba l yon chans, ki se yon talan, yon don, misye pa janm menm yon segond nan vi l derespekte sa l gen kòm don. E koup di mond sa misye prepare pou l vin ba nou resèt sa, pwodui fini nou jwenn ki gen 8 gòl, ki gen 4 pas la, ki gen akseleraksyon, ki genyen koufran sou poto, ki gen kantite okazyon kreye a, misye te prepare l. Misye vin resite sal te prepare a vreman chapo avek mesi da e avan e answit e scaloni moutre ke depi ke fok antrenè a jwe misye jwe e lè misye jwe trè souvan li gen e rezilta eskonte.
Wap on rebon pepe. On sel fraz James

Se fas a Lejip li jwenn li.
Nan chak yo an difikilte. Non li jwenn li se Lejip la k mennen l nan fòma sa nou pat janm gen l avan. Wèl epi sètènman sètènman konsiy yo se mande de pwent yo Lautaro atout Julian ki kapab jwe lye de ikonpri
ikonpri de yn fwa ke ou pa nan zòn pas lan il faut s'intercaler entre les défenseurs euh, mm-hmm. les défenseurs anglais parce que c'est tout nan c'est nan intercaler a yo jwenn yo jwenn koutèt là mm-hmm. pou nou pa bezwen ale si nan goumen avè yo en l'air c'est en l'air l ap vini mais de toute façon les centres là bien travaillé a parole centre banane nan Sa vle di ke si l pa vin pou ou, ou pa ka jwe l. Epi nan pye kiyès lap sòti?
Se gwo pwoblèm nan. Kevens, ekip Ajantin sa a, li jwe yon foutbòl lan. M ka di m twonpe m paske m kwè se te pwoblèm kondisyon fizik pou mwen ofon de mwen menm. Men toudenkou, Menm ekip kap jwe lan nou kwè nou panse son pwoblèm kondisyon fizik, chak fwa yo metel an difikilte oubyen match yo ap moute o nivo 60 e 60 tièm, li moute an pwisans ou panse son strateji e James tap di li gon moman kou bagay la mande pi Largentine moute an pwisans se te pou ou se te voulu? Mwen sou sa ekip la pran fòm vaz la. Fòm vaz la li lye avèk advèsè a, li lye avèk kontèks match la. Jodi a, ann di, si petèt e Lajantin ki te ouvè sko anvan, jan nou wè yo elve nivo a nan dènye moman ou antouka apati de lè de je, li te ka envès la. Paske yo t ap mennen, yo pa t gen enterè pou yo pouse. Ekip sa prepare pou nenpòt ki batay ki anfas li. E Mondyal 2022 a te depoze baz yo. Jis gade diferan tou yo. Li ap sot nan Lostrali, yo prale ann di nan kar de final, yo jwenn Oland. Demi, Kowasi. Anplis, chema taktik la chanje, nou wè jan ekip yo ap, jan ekip la apwoche batay yo te diferan tou. Match yo jwe kont La Oland lan, yon match fizik, entans, kote yo bay anpil kou lan match la. Se pa match sa yo jwe kont Lafrans an final. Nou wè se yon ekip ki te joure, se yon ekip ki te gen balon an, ki t ap domine Lafrans pandan yon bon pati. E ekip sa a, m panse wi jwè yo pran laj, men ekip la pare pou batay yo. M panse se youn nan pi gwo pwoblèm ekip sa te genyen e petèt sa ap chanje la a pandan n pral nan fen konpetisyon an. E si Messi pa make, kiyès k ap fè gòl yo? E m panse 2 dènye match yo, antouka ikonpri sa jodi a, yo kòmanse moutre ke yo jwenn solisyon a sa.

Supporting cast. Wi o mwen enzo soukel. Macallister soukel. Ou konprann gen poukò yo. Bien sûr. Donk eske son strateji? M panse wi e non. Strateji a m ka di pa moman yo fè jwèt la lan. Yo konn parèt zonbi.
Bien sûr yo konn fè jwèt la lan. Men gen de moman yo leve entansite a tou. E nou ka wè l nan match jodi a tou. Sa vle di on ekip Angleterre ki vin ouvè sko a 55 èm minit de je. Ou bay ekip la sa l bezwen yo pran l. E jisteman se sa Ajantin te bezwen. E la m panse se vrèman kreten de la pa de Thomas Tuchel. Paske menm lè n ta di ekip la pral li pral pase pa sant yo pou l wè si l ta egalize. Men ekip Ajantin sa gen lòt zam. Pandan n t ap fè match an n te di l, nan 4 ekip ki rete la nan demi final yo, yo se ekip ki fè plis gòl deyò sifas la. E sa vle di sa l vle di a, lè yon ekip, sa vle di, an n di, yo fè 19 gòl kounye a, men avan yo te fè 2 gòl la, a 17 la, te gen 5 nan 17 la ki deyò sifas la. 12 te nan sifas reparasyon. Lè yon ekip ka fè 5 gòl, an n di avan l vin fè 2 gòl jodi a, e deyò sifas reparasyon an, sa vle di ekip la gen lòt zam li ka manje w. Wi l ka ba w gòl pa tèt tou, McAllister ou pa menm bezwen deyò tay, pandan n t ap fè narasyon match la m te di l, ekip anglèz la antouka jwèt te kòmanse yo, 1 mèt 85 de mwayèn, Arjantin 1 mèt 77. Men malgre sa, ekip la moutre w yo gen plizyè zam yo ka bat ou. Messi avèk drib, Kaka se ling lan, on pas dan laks, Messi sou sant yo, nou wè l. Ekip Arjantin nan pral fè gòl sou sant. Messi pas on kò pou Enzo Fernandez, deyò sifas la, sa n t ap di a. Donk se yon ekip Arjantin ki gen anpil zam, E bòn nouvèl la pou yo, se ke gòl la ap sòti lòt kote, se pa Messi sèlman, nou wè l nan 2 dènye match yo. Donk, jodi a Angletè bay sa Lajantin te bezwen e yo pran l pafètman, paske yo gen yon jeni ladan l, ke m kwè se meyè jwè nan istwa jwèt la. An, ba men ba e bagay ki di depi 2022. Nou ka kite pòt ouvè. Wouyy! Doc Christmy! Pou ou, ki sa Tuchel te wè, ki volim foutbòl Ajantin te anonse ki fè toudenkou yo annik ouvè skò a epi al kache, yo mete Harry Kane nan veye Messi, Jude Bellingham ap kouri dèyè moun pandan yo 1 zero e yo pa al kache, ou te kapab di otou de 80 tièm minit de je. Ki volim foutbòl ki te genyen avan ki fè Tuchel al kache konsa? Bon, Malgre tou, se vre nou ka kritike, bon, n ap kritike l, men nan kòmansman dezyèm mitan, si n ap byen sonje, se Ajantin wi ki kòmanse tout inisyativ nan dezyèm mitan an. E jan James te fè remake lè nou te pale de gòl la, se te vrèman nan son pozisyon de kont pratikman li te ye ke gòl la te vin fèt. Donk, sa ki deranjan, sa ki deranjan nan sa, Lè w mete 5 defansè, m ta konprann ou mete 5 defansè ou vin chanje stil ou eksetera pou yon ekip ke kounye a ou pè ki pral atake w men l te deja ap atake w tou. Ok? Li te deja ap atake w donk petèt se sa ke l mete nan tèt li, li di ekip la te deja ap atake l eksetera ann tou fèmen nèt men men lè w fèmen ou fèmen ak kisa? Kisa w mete pou si paske misye mete tèt li nan yon sitiyasyon ke menm si li ta ka gen yon ti okazyon pou l fè yon pou l fè yon kontratak pa gen moun non. Kiyès ki pral fè kont atak la? Kot kena Bellingham te ye?
Li pa gen kont atak an. Non men ni Bellingham ni Kane pa kont atak an. Evre evre evre. E pa de jwè ki trè rapid ki pral fè kont atak la. Wi se Gordon ou desann Gordon. Ou gen rezon. Ou vin fini pa desann Gordon, ou kite kiyès Rodgers. Se petèt sèl aksyon sa ke yo jwenn depi lè yo chanje sistèm yo a. Swadizan se sèl lè Rodgers pran ti la aprè sa yo pa janm jwenn anyen ankò. E sa ki On match konsa menm a 1 a 1 se la epi Tristan a 1 a 1 ou gen zam sou ou sou ban ou ka monte ou ret 2 chanjman gen chanjman ki fè sans ou ret 2 chanjman wap monte Saka pa egzanp wap monte Saka wap fè Bellingham desann ansanm avèk Anderson epi ou fè Harry Kane jan James prefere l la jwe nan plas li jwe atakan epi espere kounya lè balon ap balanse eksetera ap gen moun nan kare a bon aprè. Mwen m pa menm wè kòman w ka eksplike l, m pa konn kòman w ka eksplike l. Dotan plis ke tankou mwen menm ansanm avèk kèk, bon m ap salye yon zanmi rele Olivier Sterlin, nou toujou ap kritike Tourelle. Se petèt nèg ki pi rayi Tourelle de tou lè tan. Ban m yon ti mosyon. Tourelle fè nou sa non Chelsea Real. Wi, wi. Èske n raple nou mesye?
Wi, wi. Li fèmen bonè. Li pa mennen 3 zero.
Li fèmen bonè. Lè kalite pas eksteryè pou Rodrygo a l fè. Wè sa yon sezon y ap pèdi. Sezon apre a lè yo fin gen Lig dè Chanpyon. 2022. Tout apre.
Se yon nèg ki.
Bon, m pa menm ka di pragmatik, son, se foli. Sa m t ap di, se ke, m fè yon ti konvèzasyon ansanm avè l, kounye a m mande l, èske nan tout jan li rayi Tourel, li ta panse Tourel ta fè sa? Li di menm li menm ki se youn nan pi gran moun ki rayi Tourel de tou lè tan, menm sa fè l sezi. Donk, pa gen okenn, vrèman pa gen okenn sans nan sa ki fèt la. Si ou nan 85 minit de Jofèl, tout moun ap dakò, tout moun ap konprann, ajans nan ap avanse sou ou, m dakò. M konprann men.
Men, bon, nou di tèlman depi la 55 minit. Non, mèt Nathan, mèt Nathan kontinye di sa. Wi, paske bagay lan li k fèt, mèt Nathan di ap mouri. Wi, Nathan di m ap mouri. Li di m, men, ki sa k fèt la? M di, mwen m pa konprann. Misye fèmen yon match men sak tu wè la nan fèmen an e se sa James tap tap eseye notifye ou pa fèmen vre gen fèmen gen fè bak gen fèmen gen fè paske li ale bay li pa defann anyen non James di li pa gen pwoblèm Tuchel fè bak men si w fè bak epi tout jounen lajantin ap fè bak non mwen pa fèmen vre paske tout sant tout sant ki fèt nan karyè a gen prenè.

Yo fè Meksik sa, se vre Meksik, se yon konteks trè konplike, menm si m te toujou twouve ki yo fè l twò bonè, paske sonje match Meksik la. Men yo te pran 10 la bonè.
Wi, se vre yo defann, men ti moso, e paske nèg yo pa presi, nèg devan yo, yo te kapab blese.
Mwen menm, men sa m reproche misye. Ou ka gen yon strateji, Pepe di sa, ou gen yon strateji k ap mache, pou ki sa pou ou, eske nan pragmatism li, li pa ka di tèt li, se konsa m rive la a, anben ban m kontinye fè menm jan an. Men pwoblèm nan jisteman, se ke non sèlman ou fè l to, m prèske anvi di eske gòl sa a Anglè yo fè bonè a e se pa li k fè yo pèdi match la. M ap pale bonè ke nou jwenn li a. Se li, se li. Se pa sa k fè. Paske strateji a se sanble depi nou fè gòl la.
Tou fèmen. N ap rekile. Bon. Kounye a. Fè bak. Men difikilte k genyen nan sa. Se ke fòk ou gade advèsè a tou. An fas la genyen. Se ekip chanpyon di mond la. Non se mwen ekip chanpyon di mond la. Se yon mantal raje. Men an fas la genyen. On nèk ki rele Messi. Se petèt le jwè le plus presi. En tout ka, le de jwè le plus presi de tout istwa jwèt la. Sa ve di, li gen presizyon nan tir li, li gen presizyon nan sant li, li gen presizyon nan pas li. E son jwè entelijan tou. Sa ve di, sel fason pou misye te diminye enfliyans Messi nan match la, se te swa anpeche l jwe, oubyen anpeche jwèt la jwe. Gen balon an ou menm?
Mèsi.
Anpeche jwèt la jwe nan zòn kote Messi ye pou diminye enfliyans li. Malgre te gen pye nan pye a, te gen konba Pepe tap pale a sonje kòman Messi t fon rèd lè Anderson fè fot la sou li a sa vle di son jwè ki te montre Lèl pran 3 jwè yo.
ke wi menm nan sa li te pare poul goumen epi ou deside Bay. ofri ekip sa Pou se li kap ki konkoche. gen jwè sa.